Bonjou, bonswa tout zanmi, nou kontan avèk nou. Jodi a nou pral pale de lalwa. Lalwa ki se yon plant ki vrèman enpòtan, yon plant medisinal. Nan pral pale de lalwa ki gen non syantifik li ki rele Aloe Vera. Lalwa gen 3 kouch ladan l. Premye kouch la ki se deyò a li rele nou menm se po an. Po an li menm Li la ou pwoteje plant lan. Dezyèm kouch lan se lè ou koupe plant an li ba yon likid ki gen koulè joun, koulè joun sa nan syantifik lan rele sik. Twazyèm kouch lan li genyen an lè lè w kale l li ba w li, li rele jèm. Itilize nan lalwa. Lè w itilize pati sik lan se li menm ki twonk plant lan li genyen etewosit

Lalwa lè yon moun fè li chèn plan ou kapab itilize l konstipasyon lè ou menm ou gen epèl jenital lè ou gen kolit ilserik ou kab itilize l enflamasyon nan po se lalwa yo itilize l anpil sitou nan cheve mwen menm tou mwen itilize lalwa nan cheve sitou lè m fin lave cheve m mwen fè yon rinsan avèk lalwa. Lalwa ede w lite kont sa yo rele konstipasyon an. Lalwa ede w lè ou gen yon glikoz, li ede w kontwole to glikoz, dyabèt ou. Lalwa ede w avèk plak dantè, lalwa ede w avèk sa yo rele ipèjenite w, li ede w tou avèk sa yo rele doulè ki asosye avèk lichen blan, li ede w avèk trete lè esyo fè a ri, sa li ede w geri lè w boule tou li ede w geri sa, li ede w trete kolit, viseriz yo. Epilogue Yon enflamasyon, lè w gen enfeksyon nan po w, li ede w avèk sa tou. Lalwa se yon bagay ki ou dwe toujou genyen lakay ou, paske lalwa se yon plant, yon lòt di ki a san pote. Menm kan w tande yo di geri tout lan, lalwa se yon plant ki geri tout. Mwen menm m itilize lalwa nan cheve. Lè w pran, lè w fin lave cheve w, ou ka itilize lalwa ou rense cheve w avèk lalwa. Sa fè cheve a vin vrèman bèl. Fridolite Copipide, sa vle di lalwa se yon anti-aj, lalwa tou ou itilize lè w gen sikatris, se sa k fè yo di lalwa se yon anti-enflamatwa, sa vle di lè gen boule ou boule nan po tou ou kapab itilize lalwa pou pase l men daprè yon etid ki fèt lalwa ou itilize l sou kolan se lè ou gen yon boule ki gen de premye a dezyèm degre. Ou itilize lalwa tou selon yon etid ki fèt ankò ki vrèman benefik pou ilsè, pou gastro-dyoteni, deno. avèk dèmatolojik yo, avè dèmatid, psoriasis epi egzema. Itilize lalwa tou paske li se yon plant ki lite kont mikwòb epi li tou li se yon iminostimilan, li ede tissu, li ede repare tissu yo. Nou itilize lalwa kòm anti-enflamatwa pou ranfòse òganis ou yo. Li ede w metrize glisemi ki nan kò yo, jan m te di yon moun ki dyabèt li kapab itilize lalwa. lite kontre doulè atikilè yo, selil ki andomaje yo li ede w repare yo. Ji nan nwa li genyen vitamin ladan l, li gen sèl minero, li gen yon gran kantite vitamin tankou vitamin C, fer avèk zen. Gade yon peyi kap gaspiye. Kouman nou ye? Anpil moun rele wo, kouman nou ye? Bon Dieu Kretyen an ki lalwa se yon reparatè, Lalwa tou li la pou li sikatrize, li se yon pirifikatè, ebyen jodi a nou konnen tou lalwa ede nou anpil avèk po nou, nou ka pase lalwa sou po nou, nou ka itilize l pou cheve nou, yon moun ki gen yon dri li te konn sèvi avèk li li wèl bon li ka vide l nan lalwa li ka toujou itilize l, ou kapab itilize lalwa tou pou po, jan m di w nan wap wè gen anpil savon, gen pomad ki fèt avèk lalwa.